Nou menm nou se prepare back nou kreye chanèl sa nan optik pou kapab ede kamarad nou ki gen kèk lakin nan kèk matyè sitou nan branch svt a e an palan de nou gentan wè ki se jewoloji, byoloji, chimi. Jodi a nou pral fè yon kout pale sou E branch biyoloji a, premye chapit n ap wè ki se vitamin. Lè vitamin ki se yon chapit nou te wè nan NS 3 ou di mwens nan reto. Men n ap fè yon kou trebosaj paske li toujou nan pwogram nan nivo segondè 4 la. E nou pral wè avèk nou lè vitamin nan. Nou konnen deja gen 2 gen vitamin nan, vitamin yo, ki sa vitamin yo? Vitamin yo se

Donk, nou wè definisyon vitamin, nou pral wè divizyon vitamin. Lè vitamin sou klase an 2 grand kategori. Vitamin yo klase an 2 grand kategori. Lè vitamin liposolib, solib dan lè grès. A vle di vitamin sa yo lè ou pran yo, yo fon nan grès. Ki se vitamin A dek, A, D, E, K.

Nou pral ale pi devan. Nou wè lè vitamin idwosolib a, ki solib dan lo, sa vle di vitamin sa yo, lè w bwè yo, lè w genyen yo, donk yo disout, solib, sa vle di yo fonn nan dlo. Se vitamin B1, B2, B3, B6, B12 e vitamin C. N ap avanse. Jodi a, nou gen pou nou wè sèlman lè vitamin liposolib, afenke vide yo kapab

Sa vle di k ap chase oubyen k ap anpeche yon moun fè zeoftalmi, piske l tèmine pa qe, donk se yon adjektif men maladi a rele zeoftalmi. Lè yo pale de zeoftalmi, se yon maladi dè zye, kote zye a li gen yon mank, li gen yon ralantisman de nitrisyon. Sa vle di nitrisyon ki ta dwe vini pou zye a, li vin manke.

Vitamin A, lè w gen yon karans nan vitamin A. E n ap avanse, yo di vitamin de kwasans lan, lè yo pale de kwasans lan, nou pale de kwasans, sa vle di li entèvni nan grandi yon moun nan, tou sa, sa vle di nan kwasans yon moun nan. Donk vitamin A se yon vitamin ki endispansab ni pou zye, ni pou kwasans la. Sous, sous animal la, kote wap jwenn vitamin A se nan fwa, nan lèt, nan jaune d'oeuf, nan sèvèl, nan vyand, nan gras, nan vyand gras, huitre. Sa di se la wap jwenn li pou sous animal la. Sous vejetal se chou, epina, karòt, fwi a chè jaune. Lè yo pale w de fwi a chè jaune se Papay, ou ka pran papay, ou ka pran mang, tou sa, fwi a chè joun. Wòl a. Yo di w vitamin A wòl li se i prevyen la sesite noktuna. Donk i fav, i prevyen, sa vle di li lite kont e Sesite noktin lan, i favorize kwasans lan epi l konbat enfeksyon. Donk, vitamin A enpòtan pou konbat enfeksyon yo. Absans li, pliske wòl li se pou l favorize kwasans, li goumen pou sa ki gen rapò avèk noktin ki se vi. ki se wè, jan nou ka di l la. Donk absans li, l ap pwovoke zeoftalmi, jan m te di nou an, maladi a ki bay yon reta de kwasi, yon reta de nitrisyon pou zye a, pou yon tisi oubyen pou yon ògàn, e kwasans an dè selil epitelyal la. Selil epitelyal la, oubyen ou ka di epitelyal se adjektif la, oubyen yo rele l epitelyòm, se yon tisi selilè ki kouvri sifas ekstèn nan, ekstèn nan. de lòganis la. Selil epitelyal la ou epitelyòm se yon tisi ki kouvri ki kouvri sifas ekstèn nan. Donk, li gen rapò avèk po, avèk kò moun nan. Se yon selil, ou ka jwenn selil sa a nan mikez vajen an. Se ak de, se de sa l konpoze. Se yon selil ki la sou po a, donk si tout fwa ou gen yon ka san vitamin A, w ap gen pwoblèm lan nan selil epitelyal la ki gen rapò avèk po, donk yon moun ki gen karans san nan vitamin A w ap wè e li gen e yon pwoblèm nan po. N ap avanse. La vitamin D, la vitamin D ou kalsifewòl la. Ou vitamin anti rachitik. Lè yo pale w de kalsifewòl, se yon vitamin ki pote kalsyòm. Kalsyòm, ou konnen enpòtans kalsyòm, kalsyòm entèvni nan fòmasyon dè zo, ensi ke fosfò, tou sa, bon, se sa k fè yo di w kalsifewòl anti rachitik. Anti rachitik, menm jan m te di nou nan vitamin A, li pale de konbat kont anti rachitik. Lè yo pale w de rachitik, se yon defòmasyon nan zo. Se yon maladi ki manifeste pa frakti e feblès miskilè pa karans akoz de karans an kalsyòm, fosfò. Li bay defòmasyon dè zo. Donk maladi sa li li manifeste kay jèn yo. Kote ou ka wè moun nan gen pye kanbral, ti bebe a fèt avè pye kanbral oubyen de jenou l kole, la yo pale de rachitik. Yon moun ki rachitis.

Li ka pwovoke yon avòteman oubyen yon akouchman prematire, sa vle di bebe a swa gen yon bagay ki pa ok, li vin mande pou fè akouchman an prematire, avan 9 mwa, avan yon lè ke l ta dwe fèt. E li antrene dè twoub nève, miskilè. Ok. La vitamin K ki pou tèmine, la vitamin K ou anti emorajik. Lè nou wè anti emorajik, nou wè prefiks la, anti, sa vle di k ap konbat emoraji. Lè yo pale de yon emoraji, se moun nan lè l senye ki bay anpil san. Si yon moun gen yon karans san an vitamin K, lè l blese w ap wè nenpòt ti blese li senye anpil, li gen yon karans san an vitamin K. Anti-emorajik, li konbat emoraji. Sous, Animal, ze, grès, fwomaj, fwa de pòr, vyann kochon, vyann, vejetal, plant vèt, tomat, kawòt, mayi, avwàn, mayi, avwàn. Donk, sa vle di sereyal, ou ka di sereyal, nan mayi, avwàn. E pa tout sereyal se mayi, avwàn yo presize pou nou. Wòl la. Wòl la, li endispensab a la koagilasyon di san. Lè ou pale de koagilasyon di san, se sikilasyon san an, pou san an distribye nan tout kò a, nan tout pati pou pa gen e anpèchman de sikilasyon pou san ka vekile nòmalman. Apre sa, nou wè absans. Absans. Absans lan.